Ok nan lopital la w ye? An ok ok vin kote m e ou konnen bò mi bò lakay la kote n konn poste nou konn ap e bay moun yo men. Ebyen ok men. Ya. Ok m ap tann ou. Ou sa gen lajan? Ou prese? An ok m di gen lajan. Wi se rajan wi. Ou son nèg bay ron e nèg konsa m renmen. A sou prese sak kon e sòry banm kèk ti enfòmasyon ki pase nan lopital la bay sa yo. Alò map mande w eskiz pou reta a paske m tap gentan vini deja. Mwen menm m te panse nan tèt mwen sa vle di kowonaviris la pat an Ayiti. E aktyèlman la m tande l gen 2 ka. Danje pi rèd.
Danje pou Brezil la plis ke Ajantin. 2 ka. M tap gentan vini deja. Gen yon pakèt moun ki pa gen kowona, men ki kòm dabitid di konn abitye gripe, o sèl yo gen ti grip la, yo tou al konble m nan lopital la di se kowona. Men aktyèlman la se 2 ka k genyen. Ah ok ok, a m tande yo vin a yon rimè tou, m tande e ou di oldboy bagay sa yo pran kowona, m pa konn si e vre. Èske w te wè sa tou Vidal? Bon, alò ke gen enfòmasyon m poko fin man genyen, m ap fin konfime epi pou m ba w repons. Enben ok, enben ok.
Men nou menm patnè a ap pase anba menn, fò n bay misye enfòmasyon an. Bon, alò, bon, e pou sa nou, yo mete nou la, ou konprann, pou nou mye fòme moun yo. Alò, men tout sa n ap fè, n ap pran tout dispozisyon, nenpòt moun ki ap pase, menm nan zòn ou, kote ou rete, ou konprann, depi se moun ki nan antouraj ou, alò fò w fòme tout pou ba yo bon jan enfòmasyon sa pou yo pa atrape viris sa k ap ravaje lemonn.

Bagay sa fè bon kounya m derive an Ayiti. Menn. E pa sèlman Ozetazini, la Frans, Kanada, Brezil, Chili. Danje.
W ap tande?
Humm ou tande rès fwit ou manje yo. Bon la Chine menm.
Pa pale.
Humm. Nou pa ka konte konbyen ka gen. Konbyen ka gen an Ayiti ou menn. Men mwen menm si m te ka jwenn yon solisyon a bagay sa mwen menm. Li tap bon pou mwen anpil. Ala gen de prekosyon ou ka pral pran. Mwen yo gen moun kap vole al nan mòn. E pa nan mòn nan ou wè. Al nan mòn. Mwen nan mòn m ta pral la ou. Depim maten m ta pral nan mòn Kounya la e ti kòb m ti kòb m bezwen la m peye machin bon okazyon e sak fèm pa ale mwen demen fòm ale mwen menm Ou gen lè pa tande. Pa gen kote pou al kache. Pou pa pran bagay sa menn. Yo lakay mwen gen de tou gen de seri de tou wòch. Ou mèt tonbe nan tou wap pranl ou mèt tonbe nan tou wap pranl men solisyon an. Lave men w avèk savon. Ki sa m di w? Lave men m avèk savon, dlo pwòp. Lè m di w dlo pwòp la, sa pa vle di ke. Eske dlo trete tou? Wi, dlo trete. Dlo trete bay ki bay klowòks ou konn. E ou al sot nan twalèt la, lave men w. Ou sot deyò la, lave men w. Lave men w. Maten an m sot nan twalèt men m, men m pa lave men m. Depi kounye a, men talè a la m sot manje a men m tou konsa. Dèyè pi rèd. Eske tankou se yon sèl jou a, eske a gen tan pran m? Ah sa m pa konnen m pa byen konprann. As fòw toujou pran entreteni. Paske si tout otorite ta di moun yo sa pase sa nan radyo. Gen moun mòn ki pa konnen, ou konprann. Bon, m ap di w, m tande menm bon ou pa bon moun. Mwen pati m pran mennaj mwen, m si tèlman bon avè l, m tande oo m ap pran l. M ap di. Ey kanpe kanpe.
Ou pa sipoze fè sa. Ou konprann, pa pa fè sa. Anviwon ou sipoze rete 1 mèt 50 parapò avèk mennaj ou a. Sa vle di m pa gen pwoblèm, nou ka fè lanmou pa bloutouf? Nou ka bo tou? Pa whatsapp, pa whatsapp tou? Eeh whatsapp e facebook. Ou gen fèm gen telefòn? Youtube tou? Ou pa frèt fè lanmou avèm? Eeh ajan bay misye kèk ti mouchwa tou? Ah ok ou gen mouchwa, ou pa gen bouch ou? Gen mouchwa deja. Gen yon fason ou kapab itilize sa a byen ke kachnen nou fini ou konnen nou deyò lontan. Wi. E nou pat nou te mache avèk yon kantite nou gentan bay moun ki nan nesesite ou konprann? Wi wi. Wi ajan depi ane pase. Sa vle di kòman nou kapab nou kapab bay sa yon non n ap rele l kachnen kreyòl? Kachnen kreyòl, kachnen ayisyen. Ok kachnen ayisyen.

Yon tou sa rele patnè? Kachnen kreyòl.
Ok, pa pa rive yo ayen kreyòl magazin nan, non non, kachnen kreyòl ayisyen. E avèk sa tou, pou konsènan de mennaj la ou t ap pale l. Tou fè mennaj ou achte w ti mouchwa, tande w ap achte youn konsa.
Si tout fwa ke l pa ta jwenn lòt kachnen an, l ap kapab itilize sa. 15 goud yo vann yo. An, yo pa vann chè non. Sa yo vann nan pè pwavyèn sa a 10 goud, 15 goud, dola. Mèsi pou enfòmasyon.
Paske, menm manman m t ap pè pou bagay sa a. Tout fanmi m ba dlo nan je. Kounye a la, bon si, bon talè, m fè yon ti èt la, m fè yon ti foto nou pou m ka tou di manman nou.